Se an an admèt ke ti Junior te la. Men pisin nan fèmen. A ki lè sa pase?
Yn è di maten.
Pisin nan fèmen a minui. Pòt otèl la fèmen a minui. Kot ti Junior fè? Si li bò pisin nan kote li pa nan li pa nan chanm. E poul nan chanm pwal anrejistre. Depi w te klè li pa nan chanm pase.
Kabine avoka otèl la ap pran sa.

Nan sware sa te 1 è di maten lè gen yon kòmando dcpj ki debake nan otèl la, te nan yon vwa ki pa fonksyonèl e yo kòmanse demonte pòt ak kout pye pou rive nan tout espas otèl la. Konsa nan yon kliyan ki se yon polisye ki te ap dòmi avèk madanm li nan chanm nan, lè l tande bwi k ap fèt anndan otèl la, pa reflèks polisye, misye sòti. Se avèk zam li. Malgre l idantifye kòm polisye, mesye yo pat gen pitye pou li, yo te lage misye atè. Evènman sa a li kreye anpil panik anndan otèl la, paske gen de zami nan entènasyonal la k ap rele nou. Nou genyen pèsonèl otèl la ki twomatize pa sa k pase a. E se pou rezon sa a, direksyon otèl la pran desizyon prezante a laprès senpati nou bay fanmi ajan sa a ki se Glezil Jean Osner, ki se yon ajan. ki afekte nan USGBN ki pèdi vi li e nou prezante tou senpati nou bay pèsonèl otèl la ki afekte pa twomatis ke yo jwenn nan evènman sa a e nou vle prezante ekskiz nou bay kliyantèl otèl la ki fidèl avèk nou paske otèl la gen kliyantèl nan tout mond lan ke se an Ewòp, ke se an Amerik ki apwopriye, de sèvis ki nan gou kliyan nou yo e ki reponn ak pòch kliyan nou yo nou gen plis zòn nan peyi a. ki de non dwa. Metan on moun ki desann nan revelasyon ki sou delma a la ou t kapab fasilman wè manman w papa w fanmi w vin wè w men nan mesye yo pou on rezon ke m kapab di mo e movè konpòteman polisye yo yo vandalize espas otèl la e aprè nap gen chans vizite avèk nou pòt ki kraze e kote ajan usgpn nan te pèdi vi li nan koulwa otèl la nou prezante ekskiz nou ankò avèk. Kliyantèl nou e n ap anonse tout moun ke otèl la pap fèmen. Otèl la ap kontinye bay sèvis. Kòm tout moun konnen, nou gen pisin pou kliyan yo, nou gen restoran, nou gen otèl, y ap toujou ouvè e n te tyen aske jodi a pou n te fè yon pòt ouvèt a laprès pou yo te konstate dega yo. Paske yn fwa ke sa fini, n ap rekòmanse nan vi nòmal nou, nan vi komèsyal nou pou nou kòman e kontinye desèvi popilasyon an ki renmen. Reparasyon, mwen mande jistis e reparasyon. Ban nou detay sou demann sa. Sa li nan men kabinè avoka k ap jere dosye sa. Paske nou menm nan administrasyon fè la, nou pa responsab pou n fè swivi jidisyè yo oprè dè enstans konsène. Men, avoka otèl la ap pran tout dispozisyon pou l fè swivi yo bò kote dcpj, bò kote dgpn ak. Apre ensidan an, èske lapolis pa menm pran nan redi? Wi, fò m di w byen, yo ale avèk sèvè otèl la ki jere kamera de siveyans otèl la. Yo ale avèk yo, avèk li, e yo ta sipoze remèt. yon lide priyè e avoka otèl la ankò li an diskisyon avèk yo pou yo remèt nou sèvè ki gen tout imaj aktivite otèl la. Il est en question ke lapolis te vin chèche yon chèf gang. Mentnan nan rejis nou, eske te moun sa te la pandan jou sa a li te.

E nou pa gen mwayen pou nou detekte chak gen moun. Si moun nan makiye vin la, m pa ka di se entèl, se pa entèl. Men nou pa t gen Ti Junior nan jou a kòm kliyan otèl la. Èske sa rive yon jou yon moun ki vin nan otèl la l makiye, nou egzije l retire kago l?
Nou anrejistre kliyan yo apati de pyès didantite l. Ou prezante lisans ou, kat elektoral ou byen paspò w. Se pyès sa yo nou pran pou nou anrejistre kliyan ki frekante otèl la. E pyès la nap gadel sil pa sanble avèw lap dezi aw men sil sanble avèw se ou m anrejistrew m pa gen poum fouye kliyan an paske sèvis sekirite a fè sa depi nan rantre a nou menm nan resepsyon an nou pran pyès kliyan an nou anrejistre avèk nif li e nonb de jou lap fè ki chanm li ye si lapolis konn travay konsa lap fè lap pase nan administrasyon an. Lap fè pi bon sa vek nou. Men sil pa fèl li fè li pa sou lòt vwa sa nou vreman dezole. Aprè entèvansyon dcpj an eske otomatikman yo fin stope polisye a eske yo te tou ale avèk li oubyen te gen jij de pè ki te vin fè prestasyon? Yo te avèk yon jij de pè ki te vini aprè asasina a e yo te tou ranmase kadav polisye a al avèk li. E madanm polisye a kijan li reyaji sou. Kòm tout fanm ki pèdi mari yo, mari w mouri an prezans ou. yon bal nan tèt fi a afole fi a fi a vwayaje le menm jou depi yè maten fi a fi a kite peyi a paske l pè si mari l ki polisye tonbe konsa li menm li kite peyi a imedyatman e nou te gen chans pale avè l nan lòt bò li kontinye ap kriye lanmò mari li. Konbyen kliyan te gen nan otèl la jou swa sa? Konbyen kliyan te gen nan otèl la jou swa sa?
Li te plis pran dizèt. Ou sot di talè a ke polisye a li tande yon bri e ke pa reflèks li pran zam ni li soti. Mèt nan, èske madanm. Tout moun te tande nan espas la? Èske li te idantifye l? Èske dam nan te. Li idantifye kòm polisye.
Li leve de men l pou l di se yon papa, kòm se langaj polisye yo. Bon, jou sa a, papa pa t sèvi. Li leve men l ak tout zam nan? Ak tout zam nan. Se yon papa.
E jou sa a, papa pa t sèvi.
Nouvèlis mande w pou w rakonte fil evènman. Fil evènman, jan m te di l depi odebi, se a inè di maten de mèkredi swa a jedi maten, inè nan jedi maten, yon kòmando polisye, dcpj, rantre nan otèl la pa enfraksyon e yo te sèvi de sekirite otèl la kòm boukliye pou yo penetre espas la e yo te kòmanse kraze pòt Tout pòt chanb ki te sou pasaj yo. Jiskaske yo pral fè fas avèk polisye Glezil Jean Rosner ki tande bouya tou ki sòti paske pou li menm se bandi e li pral fè fas avèk de polisye de kòlèg oubyen e konpayon dam ni malgre ke yo idantifye l kòm polisye yo desann ni e anpil menas te fèt tou sou pèsonèl ki te domi nan otèl la jou swa sa. Menas pou yo bat yo. E gen menm yon anplwaye nou nèg yo fè misye ap mache retire volo tout kawotchou machin nan lakwa. Sa mesye se regretab. Bon se yon tèl sitiyasyon pou yon nèg kap fè biznis nan peyi a, nou pa swete ankenn moun viv twomatis sa. Erezman pou nou se pa bandi ki rantre nan otèl la men se lapolis. De movè konpòteman yo, yo pèmèt ke otèl la jwe jodi popilasyon an jan Jan te kòmanse a. L ap kontinye bay sèvis nou e otèl la p ap fèmen, otèl la p ap chome. N ap sèman pou psikològ pou remonte moral pèsonèl la e answit Ki asirans nou bay
kliyan k ap vin nan otèl la kounya la a?
Asirans nou ba yo se ke moun ki viktim nan pa viktim de mank de sekirite otèl la. ou paka fè obstruction à la justice se la police menm ki penetre hotel la swa dizan lap chèche yon ti junior e li pa sòti ak ti junior anndan hotel la non men nan pou assurance tout kliyan yo fout fout sécurité. Polisye sa yo te o non de konbyen e ki eske se sel dcpj ki te la.

Moun ap sot anlè pou wè li. Merci beaucoup, se te yon plezi pou m te pale avèk Patricia.